Bonjour, bonsoir avèk tout sipè abòne pam TV yo Ebyen nou pote plizyè aktyalite pou ou Premye a ki se Shabba ki tounen avèk madanm ni e ki fè yon gwo bout deklarasyon E dezyèm aktyalite a se kolonèl ki sanse kraze yon pati nan karyè l. M pa pral di karyè l kraze nèt men gen anpil fanatik kolonèl pèdi akoz de live la. E lòt ti bagay ke nou pral fon jis, nou pral jis pale de li se konsènan Wendy avèk Gabriella ki se Miss lan ke yo ap fè rimè sou li la di ke Wendy renmen avèk demwazèl la. Nou pral klarifye tout bagay pou ou. Gade video sa pou kapab wè kijan pou abone chanèl la nap tounen tou swit.
Avant de commencer, abonne toi et laisse un like.
Yon gran mèsi a ou menm ki abone chanèl la siw poko fè sa nap envite w fè sa kounya gade anba ti video sa wap wè yon ti bouton ki make subscribe oubyen abone klike sou li epi aktive ti klòch notifikasyon an sou tout Konsa wap kapab swiv tout detay tout enfòmasyon ke nap lage. Pa bliye nou pibliye video chak jou. Donk aktyalite a se kisa l ye se yon deklarasyon ke Shabba fè avèk foto madanm ni kote ke li pibliye pou l di men bon nouvèl Madanm Shabba ap still rete Madanm Shabba pi rèd ou pap kraze ekip solid sa al anba ti egri kite ipokrit wayan. Donk, se yon gwo gwo bout deklarasyon ke Shabba li menm fè, e pa bliye moun ki te met dosye sa deyò se Laplanta li ye, eske Shabba ap pale avèk Laplanta dirèkteman, oubyen eske Shabba ap pale avèk lòt moun li konnen ki advèsè l yo? Donk, se deklarasyon sa Shabba fè pou Shabba fè konnen ke li menm avèk madanm ni yo stab kounya e pa gen bri ankò, pa gen tripotay k ap bay ankò, pa gen relasyon kraze, divòs ankò paske nou te tande vwa Shabba nan yon voice kote l t ap mande, li te menm di e divòs li l ap aranje la pou li voye oubyen lèt li l ap voye ba li pou tout bagay klè. Donk, dezyèm aktyalite nou pral pale a se Kolonèl. Dosye Kolonèl la mezanmi son dosye ki vrèman ap fè it nan moman an. Tout moun se de Kolonèl yap pale, de spektak Kolonèl la, de live Kolonèl la. Se pa paske live la te bèl oubyen Kolonèl te rantre anpil kòb, men se pito deklarasyon Kolonèl fè yo, sa Kolonèl di nan live la. Epi ta sanble kolonèl te tonbe ap bwè tou bwè chanpay, ta sanble kolonèl pèdi tèt li, di bagay ke l pa ta dwe di. E pa bliye, yonn nan bagay ki ankò pi egzajere dosye a, se paske Radyo Televizyon Karayib tap difi, redifize live la an dirèk. Sa vle di menm kote live la fèt la, Radyo Karayib ta bay li sou tele l. Sa ankò te vin yon gwo pwoblèm pou tout moun paske menm ke w ta wè live la pa ta gen 10,000 moun men gen lòt moun k ap gade l sou televizyon Karayib dirèk lakay yo. Donk, kisa Kolonèl te fè? Kolonèl tonbe pale anpil koze nan live la, Kolonèl tonbe joure, Kolonèl trete dyaspora yo de lave veso, se sa ap fè, Kolonèl fache paske genlè kòb pa bay nan live la. Kachap genlè pa antre kòb, zèl genlè pa antre kòb, kolonèl li menm debòde, kolonèl menm ta rive jete yon gato ke yo te pote pou li tou sa mezanmi anpil bagay di nan live sa, anpil bagay repete nan live la e yonn nan bagay ki ta pral pi. pi egzajere nap fèw viv li la nan nan ti bout video sa se aprè live la lè kolonèl petèt te ka rann kont ke l te fin fè tout bagay sa yo li te ka vin devan piblik la pou l mande l eskiz ebyen l fon lòt deklarasyon ankò li genlè mete dife ankò sou sou plè a donk nap fèw viv kisa kolonèl te di aprè ke l te fin fè live la.
Sirens se dèyè tout moun eeh Vérité. Sèl mwen ki konn di betiz. Pale non, sèl mwen? Ou sousou. Ou sousou. Mwen vale yo. Yo, yo, yo, yo. Chef Christophe, sa gen la fanatik yo. Mwen te di nan chache m sou entènèt la men mwen yon nèg akran, yon nèg ki pa bese tèt li. Anpil respè pou fanatik yo ki te sipòte m nan live lan. Mwen renmen nou anpil wi. Men machin nan pap ka bay. Paske.

Pale mal pa apriyè jouda gede pale mal ki bon pou ou tande fanmim tout moun konn tanperamanm tout moun konn stil mwen tande nou dèyè blaze nou pa ka.
Donk aprè live la se deklarasyon sa kolonèl te fè kote kolonèl di li menm pandan yap palel mal la se evolye lap evolye li pat ko gen 300 mil moun kap swiv li sou instagram aktyèlman la li gen 300 mil moun kap swiv li kolonèl ap moutre tout sa kel gen donk Mwen menm mwen pa gen pwoblèm pèsonèl avèk kolonèl, mwen pa gen pwoblèm avèk tout sa kolonèl fè nan live la. Paske se imèn ye n ka fè erè. Men kolonèl bliye ke si son defi ke l te genyen pou l leve nan live ke l te genyen. Si ke y ap toujou pale nèg geto mal, y ap toujou pale rap kreyòl mal. Apre, apre ak sa ke l fin poze a, se yon senp bagay ki t ap tou senpleman bon, jis mande eskiz, a, dezole m te bwè, e, te arive gen kèk ti bagay ki te di m ap mande tout fanatik mwen eskiz, enpi tout bagay konkli. Kolonèl pa t bezwen fè anpil lòt bagay ke sa, tout bagay t ap bliye paske gen, gen moun ki ap fè mizik Ayiti la k fè pi mal ke Kolonèl. Men, e tou senpleman sa n te bezwen nan men atis la. Wè, nou wè m pale sou sa l fè yo menm. Nou te jis bezwen atis la konsyan ke sa l fè epi l mande eskiz a piblik la pou l di tout bagay sa yo pase yo pap rive ankò. Dja. Donk avan ke nou ale nou pap pa ba nou ti enfòmasyon sa konsènan Wendy avèk Miss Gabriela ki se te chanpyon Miss Haïti e se li menm nou gen sou kòve nou tou nap wè li k devan se li k te chanpyon. E ta gon rimè nan lari a ki ta di ke Wendy renmen avèk Miss lan, oubyen Wendy se mennaj Wendy oubyen se nouvo madanm Wendy. Ebyen nap konfime moun yo nap di yo tout sa rete nan kad rimè, nou pa konn kiyès kap fè rimè a, nou pa konn si son fanatik Wendy, nou pa konn ak ki objetif ke yap fè rimè a, eske se paske Wendy gon live li gen poul fè, yo tou senpleman kòmanse ap fè plas. Mwen komanse ap reyini moun, komanse ap pale de Wendy pou Wendy ka fè sa l gen pou l fè nan live la. Men map di moun sa yo ke Wendy gentan gon popilarite deja. Wendy gentan ka fè tout sa yo deja san ke l pat bezwen okenn moun e fè buzz pou li. Donk se pa konfime menm, okontrè demwazèl la pa nan menm katèl avèk Wendy. E petèt demwazèl ak a pa menm konn pale a Wendy menm, men kòm yo bezwen fon buzz yo chèche yon moun e yo konnen ki fon bagay deja oubyen moun konnen deja epi yo tou senpleman close li avèk Wendy pou yo fè rimè a. Sa rete nan kad rimè, mwen konfime l ke Wendy pa gen okenn relasyon avèk Gabriela.